Alò? Alò? Sa, sa, sa k pase Jid? Mwen m gentan di l sinyal ou pa genyen wi, sinyal ou pa genyen wi. Nou rele w nou rele w nou pa janm jwenn ou nan telefòn. Kijan tout moun ye? Pa pede benyen nan rivyè non pou pa nwa. Sak pase? Sa w ap di konsa Jude? Koman ansent lan Judelène? Koman ansent lan? Granm maten sa m pa janm tande w, telefòn ou pa janm sone lè yo rele w, ou annik rele m pou w annik di m ou ansent?

Tè ti nèg la di. Tann mwen tann mwen ret sou ling nan ret sou ling nan manman ret sou ling nan dènye dènye mwen mwen ti gason sa ekri m li di nene l m ayiti wi. Ki me melo nan kisa yo te batize pou li kisa l ye pa lajitland non rozi pou kont sa moun gadon zen mezanmi. Rosie pa la jidland. Sa m pral di a jidland mwen menm e pa fout ou menm ki sitire l men li kounya met gwòs on ti moun wap peye lekòl pou li li pa janm rele lèn resi rele a e e sa rele l di Li pa la matant mwen? Reponn mwen non! Jude ou konn tanperaman m.

Oh oh ou sou de pye w la ou ou pa gen timoun nan moun dòw paka viv wal fon timoun la kounya Anbe pito esa Miche son nan ka reponn a bezwen Judeln pi sot timoun. Anbe sam fèm konnen sam konnen pito esa. Ah kel tou rete kotel ye a cheri. Ke esa Ke kel tou rete kotel ye a. Ki kisa? Pase kiyès mama kiyès a ki moun li pral pale mwen menm ki moun. Miche son poko ale.
Ki mele bouda mamiche son nozi. Yo tifi a fout kay ap moutrel koman pou tout bagay pou pou lal nan relasyon yon moun san pa mete moun okouran kounya l gros la vin renmen moun ki lòt bò li gros yo konnen timoun nan lò menm. Ou pa janm soti sel lekol ou ale lem soti m soti avw si map pral nan kote nan program mama nou pral avw em pa konn al nenpot kote lem resi al nan piscine m pa al nan nenpot piscine avw mwen soti avw nou tout menm nan restoran mwen mennenw Poukisa w ap fè m sa? Poukisa w ap fè nou sa? Ou pa grangou, ou pa gen pwoblèm 25 goud. Li te bezwen pitit, apa li te bezwen pitit. Menm telefòn nan, sa k fè m, sa k fè m poko ba w bon telefòn nan paske m te di w ap fin konpoze pou ban m kanè. Hein? Mama reponn ou, mama di konsa w ap gen telefòn li lè w fin konpoze pou bay kanè. Paske ou kòmanse wè w trò demwazèl. Ou konprann? Ti fi sa ap pale la, kòmanse w nan demwazèl? Timoun nan ansent la pa menm timoun. Sa ki fè kou Michelson ki Ayiti a?
Manman Michelson ap pale kou. Ekri m pou kisa?
Sa Michelson nan pral di m? Baby yo fè yo t al kouyen yo a, yo pa t konnen pou yo te wè a paran anvan. E manman kisa w pral fè? Li gentan ansent wi. Lap fè timoun nan Rosie. Kisa m ka fè? L ansent, lap fè pitit la. Sa pitit sa ap vin di m la? Sa m ta pral di fè pou li la?

Yap fout panse pou yon timoun konsa, yon jèn fi konsa yap panse pou li, pou lekòl li, pou bagay li, lalala, lè pou yo wè avni l demen pou ki kòman kòman la soti pou l wè se yon timoun li pral ba moun la kounya. Manman l gentan ansent, li pale manman an. M fèk mete nan kabòt manman. E ou k sitirel, e ou k sitirel, se nòmal Rosie, se sa pou ta di m, l ansent se pale manman. Gen travay m ap fè m fèk leve ou pa janm pral. Eske l konn moun nan l ansent lan?

Admeton Dye mèsi se ansent lan se e si son maladi li te ba li?
Li konnen l bwè sa lontan an. Li konnen l bwè sa lontan e sak fè pa e sak fè l di wi e sak fè l di wi li ba lòt li ba l jwenn matant li rejise si l pa jwenn se lòt bò kwè dèk.

Ou la ou wèl. Map di Jidlann degaje ou fin lekòl, degaje ou fin lekòl, aranje ou fin lekòl pou al aprann yon bagay. Pou vakans lan la e paske peyi pa bon, m di Jidlann map voye ou nan lang, ou pral pran espanyòl, anglè. Si w pa vle le patisri, kuizin ou vle, al ladann. Kounya wap vin di m wap vin di m pou al ansent.

Mama! Mama! Mama!

Ok li genlè vin bay antre manman li di anvan manman lan ale lap fè manman vin pale avèw ben kanmenm sil ta fè sa pou manman ou pa bezwen fèl pale avèl tati mama tati pa akize nou nou pi jèn elèv lan tap pouse lèv lan tap pouse poukiyès lap pi mal yo pral di ou yo voye yon timoun ba nou isi a men timoun nan ansent nou voyel ale yap bayo tou ansent esa moun pral di Rosie m tou map rele madanm lan poum di sa ou dim non Jidlène granmoun la fè sal vle pou kont li li kòmanse lap fini. Mama men telefòn nan, men telefòn nan, m pa kapab ankò, tèt mwen ap fè m mal, ou gentan fè sik mwen desann, m pa konn si l desann si l moute, se manje m poko manje a, m fèt leve, men mama. Rozi kite m non, ou rele m, ou rele men nan men mama w ye avè m, ou rele m men mama, men mama, sa m pral di?
Ti pitit la ap kriye, mama pa fè sa non.

Li pap rete w nan epi l rele epi l rele pou l di w pou l di w pou l di w l ansent. Anben ok mama men li di m se avè w li vle pale paske l konnen m te ka plis enève woy men mama. Ti Jidlène m pap pale on di. Mama pale.
E m kanpe dèyè s desizyon m mwen pap pale. Anben kisa w deside fè tifi kisa w deside fè vin sispann griyen do w nan telefòn nan sispann kriye non. Enben ok, mama ou mèt rele matant mwen paske m pa kapab. M ap fèmen telefòn nan wi. Mama pa vle pale, mama pa vle pale. Mama di y a apèl konferans. Apèl konferans pou fè kisa? Pou Michelson. Di nou mou mama. Michelson? Bon Rosie! Si Judeland gen tout kran sa Pou lan kontra Michelson k antre Pou yo gentan antre nan relasyon Pou l ansent kot e kounya l bezwen m pou m pale a Michelson sa m pral di a Michelson li an Moun yo pran desizyon yo fè tout afè yo gentan ansent yo kounya yo oh oh.

Mama wi. Sitirèz.
Fò manmi Jason ta fè rele pou lap rele ou marenn. Frekansite. Misye pa ti tirèz. Misye fin fè kaka l. Misye fin fè kaka l, li sot kote l soti. Paske l jwenn a bon moun. Gen moun la cheri ki ta fè l vale timoun nan a tout li menm. Yo tap antere toulède ansanm.

Li di se se teste tap teste jidane paske li renmen li vle marye avèl. Li renmen l ah on moun ou renmen on moun e konsa ou gentan ansent li lay renmen w renmen l. Se pa sèl Michelson nan Jidlène nan fè erè ti devan li te ka bal dlo ou pa ka fèt ou rankontre on moun epa gen rèls avèl sa ne se fè pa so timoun yo pa pran tèt yo timoun yo pa jere tèt yo ou konprann e gen gason menm menm menm deja depi yo depi moun nan kouche li prèske pa bezwen w ankò sa vle di se yo konnen pou jere tèt ou.

Ever moun ki te ka moute nan tèt mwen m tap dil dezole mon vieux dezole dezole dezole mande anpil eskiz e tankou yo vomi domi ansanm ak on son ti bagay m pa vle yon jèn e pa yon sèl jèn e pa sèl jèn map pale m pa vle yon moun on fi lè w gen yon relasyon long distans jan mama toujou dil lan ou sipoze pran san w pran tan w penpòte nèg la tap fè tou e tou pou ou ok. Penenpòt e nèg la t ka fè tou e tou pou tande byen sa m di an mwen menm lè Baby antre nan vi m se vre bagay malgre m son fanm m goumen pou m endepandant pou m pou e pa toutan koute ekstèm bagay gen bagay m pa yon fanm ki ata gaz ok alò nou pa yon fanm ki ata gaz men m gen desen moun ki konn nan vo li di a Baby m deside pran tout chaj la paske m wè kijan de fanm ou ye medam m pa pale pou jèn timoun paske ou gen dwa gen 40 an 45 an Ou gen mari ou aletranje ou fè fon kwaze paske ou konn gen sa ou konn nan relasyon relasyon an pa bon al rankontre yon lòt moun aletranje ou se pa dèfwa e pa rezo sosyo dèfwa yon lòt fason dèfwa son zanmi yon zanmi ki konn fè moun nan pou ou dèfwa ou konn tèlman bon moun ou jwenn yon kouzin yon sè yon matant yon manman so m pa vle pou mize paske yon nèg ka ede w pou nèg la annik antre pou bon plezi pou ouvè dlo ba li san kapon dayè. Si w renmen tèt ou, ti nèg la renmen tèt li, menm bo ou pa ta sipoze bo yon moun ou poko konnen, ke ki pa al fon tchekòp jeneral pote ba ou, ou menm tou ta sipoze kiyès sa hum fon tchekòp jeneral, pa al achte ze, vin di ti ma Rosie ankò ale li ma ma pale wap tande, wap pote konsèy la pou moun yo, ti m Rosie ok l ta sipoze kouche ba moun nan, ti nèg sa misye fè pa. Janm toujou di an timoun nap viv nan peyi ayiti la timoun nou ka repoze nou pa janm ka bon paka domi nan kay pou timoun e m ete marabòm mwen se konprime yap voye pou mwen poukisa telman stress ou pè soti peyi an de jou an jou bon a de nos jours la peyi ayiti pa bon menm nan timoun ayiti envivab ou wè mwen menm sim te gen zèl mwen tap vole ok ayiti envivab kidonk lavi e bèl lavi e bèl. ok lavi an bèl so jere nou jere may nou jere vi nou gen de seri de bagay fòn pa fè fòn asepte pou nèg la fè yon tchekòp jeneral pote ba nou paske e pa sèlman gwòs ki genyen gen e pa sèl sida ki genyen tout gon pakèt gwo enfeksyon kap detwi lavi moun la so se sa m te wè te pou nou mwen renmen nou. So jere vi nou janm di nou an. Kanpe tèt nou wo, jan Aristide di Jibril la, wap gen pou salye èvè moun ou te ye a fòk met tèt atè, toujou met tèt ou wo, sa fè moun respekte w, ou sipoze respekte tout moun, tout moun, ou bay tout moun respè pou ka jwenn yon pa, ou konprann, yon moun derespekte w mete l nan pozisyon l, et map di w dènye bagay, pa janm mete w nan yon pozisyon pou moun derespekte w, ou konprann, mwen m toujou, penenpòt pito moun nan di manzè gen foli. E e e e grandèt, jan yon manman m konn di an. Gran fanm s on eta despri. Mwen menm m s on fanm, m s on moun ki ri san m poko gon dola. Paske lè yon moun di w ri san w poko gon dola, manje, lè m gen 5 goud lan, m ka ban yon moun 2 goud ladan l, lè m gen 10 goud la, m ka ban yon moun ladan l. Se sa k fè yon moun rich, m s on fanm ki rich, m konprann. M asepte, m konn asepte ret grangou pou m ban yon moun manje. Kidonk, e lè m fè l, M renmen lè m fè bèl aksyon sa yo, m santi m fyè, m santi m nan po m, m santi m vam, m santi m, m santi m, paske mwen m sou lakrent de Dye, m toujou di yon moun sa, pa gade sou sa, sou zong, sou sèsi, sou sela, sou chevyè Bondye w pa priye, mwen m pa kwè gen yon moun ki ki konekte avè m pase m avèk Bondye, m son moun ki priye anpil, m renmen bay, m son moun m pa konnen, Bondye kreye m konsa ok, humm, timoun pa ka apwoche pre m. Ou konnen m gen rat dò wi sou mwen so Team Rosie Team Rosie Team Michesson humm dezole mon vieux e si madanm ou anba live lan di dezole se pa fòt mwen m pa tap espere sa di ou pa menm konnen nou pa menm konn ekri nou m jus kreye yon istwa konsa paske se non ou ki te vin nan tèt mwen humm I love you guys randevou. Mana show dimanch rèd rèd nou pral wè kote premye fwa nan mana show Rosie sur scène sou plato mana show avèk yon atis envite yon aktris so pral gen bagay randevou dimanch mana show rèd rèd.
Bon pwezi pou mizik Rosie sonje w fè frenk sou mwen ou fè m kriye mezanmi timoun. Se bèl bagay, se bèl bagay lè yon moun tann tan l pou l ansent. Sa se fè timoun, se planifikasyon l ye. M toujou di sa, paske mwen menm, si manman m se kafe l te konn vann pou l fè edikasyon m, pou m pa ka al fè menm aksyon manman m te konn fè a tou. Ou ka vann kafe, w ap vann sa. M ka vann kafe, men kounye a, m ka aranje m pou m modènize sa, pou m gen izin nan, pou m gen. Pou m gen yon kantite moun k ap travay avè m k ap vann kafe a. Se konsa l ye. So, m renmen nou anpil. M panse ke n ap apresye prank lan. Menm si se sou Mana yo fè l. Ba Rosie love la. Mete dife pou li. Pataje, jèm, kite kòmantè. Dimanch cho rèd rèd.
Dimanch cho rèd rèd. Pral gen yon lòt bagay. Pral gen yon lòt bagay. Yon lòt bagay. Yon lòt vibe. So map tann tout moun dimanch 5 heure 30 nou konn sa liye deja nou konn sa liye deja ok m renmen nou one love one love.